Men papa jean vèdye. M gen foto m pa moutre nou foto sa yo paske se son des images se son des photos degradantes m chwazi pran sak gen pres komsi k parèt nòmal pou ka wè pè a e pè a si gen moun twen la si gen moun jera la si gen moun peti paradi la. Yo ka di nou gon Nissan Patrol ki te vini avèk anviwon 4 nèg ki te vini bò kot pè a. E paske m gen foto a pè a, m pa gen imaj m pap mete pou yo pa wè ki moun m te voye yo. Tout moun pa ka, tout moun twen, tout moun peti paradi pa ka di yo pat wè yon Nissan Patrol debake nou vin wè pè a. Nou pa konn si m pat la tou. M te ka degize m la wi. Men pè a medam mesye. Jou menm nou wè misye tap fè djòlè sou karayib la. Lap rale kòb fè pòz o wi lap bay moun al dèyè fich la. Jou sa misye gon sèl ki relel pou papa ki grangou. Paske misye gen 2 ti boutik lòt bò a li fèmenl paske sè a ap pran manje ladan pou yo fè pou papa aktyèlman la gen pwoblèm ki andikape. Men. Misye fèmen telefòn sou yo avèk jouman pou ti granmoun sa nap gade la Jean Verdier Céliné Berny epi ou wè lap ap fè pòz sou karayib li gen lajan lap bagay lap bagay moutre moutre m kay pè a ye aktyèlman la teknisyen al dèyè kay mwen bè fè bè moutre tout kay la pè medam mesye men kay Jean Verdier Céliné. Ki nèg medam mesye ki ta gon ti mwayen bon mwen mta gen papam ki gen sa mta prefere dwe kay mwen poum rekonstwi sa bay papam a manmanm gade medam mesye kote jan vèdye celine rete gade poun wè papa bob se mè epi depi nèg sa yo pale msoti nan fanmi fanmi an tèl bagay yo pa janm moutre nou gade ki derespektan. Sa a menm Patrick pa konn sa a pou l pou l pran kòb nan Caraïbe FM pou l al voye on nèg k ap fò fè lajan konsa tèlman l ap pale bay minis presyon bay direktè jeneral presyon fè dè milyon tout lajan sa yo sou Jovenel dè milyon e dè milyon de dola epi pou kite papa w nan sa la a vye tè wouj en. Medam mesye gade gade byen pran san nou gade. Lè nou wè nèg yo ap pale nan mikro, nou panse se moun yo ye. Yo pap okipe fanmi yo. Yo pap ok. Bon si w pap okipe fanmi w, èske w ka okipe pèp? Men gade yon papa pèp. M oblije voye al dèyè imaj yo menm la a. M di nou, m pap moutre nou lepè a. Paske imaj degradant sa m pa gen dwa moutre l ou a. M prefere pran sak a kostim nan men. Moutrem ti manmi an k leve misye teknisyen Moutrem madam kamita leje an Ou wè manman Men granmoun depi a laj de 3 zan madam kamita leje Bèl ti granmoun k abiye byen fre. Men madam mesye mizè nèt wi. Mizè nèt nèt nèt nèt wi epi youn rete lap fè gwo gòj maten midi swa fè gwo gòj fè pòz li se papa pèp depi moun vini epil gon pakèt mèt Patrick Moussignac bal on pakèt vye anvlòp epi poul ka moutre ke radyo ap fè sosyal epi pou kite paran w nan stil sa pou kite paran w ap manje sou vye tè wouj sa yo. Sa on bon van pase kraze kay la moutre moutre pèp la kay la black si se manti map fè si se manti map fè mèdam mèsye ke dè demen lèm pran otorout la la machin mwen frape m kraze m mouri wi eskize wi lèks e sèman m pa konn fè sèman fasil men nèg sa yo trò blofè moutre pèp la kay mesye vèdye hein Jean vèdye celine. Menn, gad kote yon papa rete. Ou konn sa k pire la? Nèg la gen yon ti boutik sè a ap pran ladan pou fè manje pou papa a, li chwazi fèmen l. Paske wi l pa tire pwofi, moun yo tout sa l met anndan bagay la y ap pran pou yo fè manje. Epi l fèmen. Epi wap wouvè vwaw tout la sent jounen ou gen mwayen ou gen mwayen e pon wont hein ti granmoun ti man ti granmoun nan m sot moutre nou la depi 3 zan l pran misye li k level li k grandil anyen l pa fè pou li yon ti granmoun ki soti grangwav. Sa vle di l fèt Gran Gwav. Papa misye fèt nan Peti Paradi Twen. Moun yo met tèt ansanm, yo fè moun sa yo. Son? Yo di m misye gen 2 bon frè ki jounalis nan peyi a. Mwen m pa konn, m pa konnen yo paske m pa konn, m pa konn tande jounal yo, m pa konn nan ki vrèman. Men gen youn ki nan AyiboPost kòmsa. M oblije debake medam mesye, m te ka moutre nou seri de imaj la, tankou solda m yo avek pè a kotel kouche l paka leve a m tap moutre nou l. Gon nèg ki rele m, li di Morvan gwo sa bagay sa w fè, sa ou k voye moun sa yo la wi. 2 nèg Leogane nan. Nèg yo di bon fò, gwo se bagay zo fè. Moun sa yo e ou k voye yo la wi. M di mwen menm papa kote m konn moun yo. Paske pa m konnen yo te ka fè w kout fil yo bloke yo.
Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè apse sa pete nan vizaj yo m ap mande èske y ap gen enfimyè? Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka prale jan l ye la.
M swete ke misye pran konsyans e sispann bay manti lè ke misye tounen la a pou l pran responsabilite l pou l okipe granmoun nan. E si l pa okipe granmoun nan, m pral fè, m pral dèyè bagay ki pi grav e m ap pibliye bagay ki pi grav. Si misye pa pran, pa pran responsabilite l pou l okipe granmoun nan. Medam, mesye. Misye pran, misye ba, misye gen yon diferans daj de 25 an avèk Rachel. Vle di yon timoun ki te ka pitit li. Yon nèg ki gen yon diferans daj avèk madanm ou 25 an, vle di kèlke pa, li te ka pitit ou. A lè aktyèl, Rachel genyen 26 an, sa vle di jèn timoun. Li fè yon pòte marasa pou misye.

Misye te toujou rete nan otèl Le Marcelin anfas Karayib la. Se la l leve, ou pa konn kiyès ki peye pou li, men l toujou nan otèl la la. M konnen! M konn nou, m konn tout bagay. Atè a m ye. Lè w pale de Riyèl Chavàn, ou pale de Baz Pilat, ou pale d'Avni Kristòf, epi ou pale de kwen an, se pa m li ye. Ale di Chinwa yo atè a, m anba pye yo m alèz. E tout moun konn sa. Ebyen mèdam mesye, demwazèl la pa janm wè misye. Men misye mete yon moun nan kay la k pou veye demwazèl la, si m gade telefòn mwen la a, m ka chè, m ka menm ba w non an rapid la a, èske w konprann, rapid, m ka menm chèche non an, eee. M ka menm p chèche non an. Manzè rele Lea. Lea se kouzin ni. Se li l mete kòm espyon pou veye sa Rachel ap fè epi ki pou pase pa Lea tou. Tout sa k ap regle pou l fè regle l oubyen pou l tout sa Rachel ap fè pou l gen kontwòl li. Kouzin ni an rele Lea. Ebyen medam mesye tout tan misye rete nan le maslen an lap pran plezi li pa janm desann al wè timoun yo ebyen misye vin pran vakans la aktyèlman nan caraïbe FM misye ale nan jera misye pase twen li pran timoun yo li pran pòte marasa epi li pran lòt ti tonton k rele baby son nan lal fè vakans nan zòn jera. Rive misye rive nan jeral pran 3 timoun yo, misye panse afèl bon, ebyen medam mesye Rachel mare pakèt li, li bloke misye nan telefòn, li mare pakèt li lal jwenn fanmi, se ke fanmi an tap mande depi 200 zan. Depi wikenn nan la se fèt sèlman kap fèt kay fanmi an, paske misye te mande pou lal lekòl. Misye te vin dil manman pitit ou ye vye granmoun ou ye ou pral lekòl kote ou pral lekòl kote ou pral kote ou pral kite timoun yo on ti on ti fi ki gen 26 ans sa vle di ki plen ki plen avni devan l wi epi ou tande misye ap bay bous lap di timoun al lekòl epi madanm pal la ki gen 26 ans tout a lepòk lè ti dam nan gen 23 ans l vle tounen lekòl misye pa janm kite l al lekòl ti dam nan ti dam nan di li echwe an rezon de misye san kontwole. Mizè misye fè l pase, li ralons ouf de soulajman, se mo sa egzakteman ti dam nan repete enouf iz enouf. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè abse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè? Eske yap gen doktè? Eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg?